Tankou Senatè Andris Riché ta ka di l, lan 10 dènye ane sa yo peyi a pwodui gang ak malfra. Jodi a nou menm kòm jenn gason anndan peyi a k ap batay sou echèkye politik la plis pase 10 an, n ap mande, Entegrasyon nou lan espas desizyonèl peyi a. Jodi a lè nou wè sou ti granmoun ki gen 94 an ki minis sante, nou kriye e nou pran kou jis nan zo. Jodi a lè nou wè yon minis tankou Lisketèl se li k ap fè kidnaping, k ap kidnape pastè Ferè pou kesyon kilòt, nou kriye e n pran kou jis nan zo. Jodi a nou menm, antanke sinyatè Akò 11 Septanm lan, ki andedan ansanm avèk pati òganizasyon andedan opozisyon an, nou ap mande aplikasyon Akò 11 Septanm lan strikteman dan tou son entegralite. Jodi a nou wè se kesyon diskriminasyon ki ap kontinye fèt anndan peyi a, stigmatizasyon ki kontinye ap fèt anndan peyi a. Pou kesyon de gran sinyatè, de militan politik, jodi a nou di, nou antanke militan politik, nou gen bagaj entelektyèl, nou gen background, nou mande entegrasyon nou ankò yon fwa. Jodi a nou di, jodi a nou wè Ariel Henry kontinye avèk kesyon sa yo rele sipè minis, sipè direktè jeneral, lè w pran Romel Bell ki son sipè direktè jeneral ke yo rekondwi la a, ki ap fè kòmand zam anndan peyi a. Rapò rnddh la deklare a klè ke Romel Bell se youn nan moun ki kosyone tout karyezon zam kap antre nan peyi a pou vin ranfòse ensekirite a nan Matisan, nan Tibwa, nan Gran Ravin, nan Kwadèboukè. Nou pap pase pa 4 chemen, lè w nan Kwadèboukè nan 400 Mawozo, 402 Mawozo, 403 Mawozo, kote l gen kòb pou l achte yon galil? Lè yon nèg kay kaporal lapli, kote l gen kòb pou l achte yon MP5, yon pistolè, yon fizi espensil? Lè nèg la kay kaporal Izo, kote l jwenn lajan pou l achte yon bereta? Nan sans sa a, nou di revokasyon Romel Bell ap itil sosyete a. Plis ki tèl, ki reskonsab sekirite enteryè peyi a, ki reskonsab kolektivite teritoryal peyi a, non l.

Enol Joseph te konsyone nèg Rapoto tap vide bal sou PM lan. Tap fè PM lan kouri premye janvye lan Gonayiv. Minis defans lan fayi avèk misyon l. Peyi a gen de nèg, gen de zentèlektyèl kap kouri kite peyi a, ale an Ewòp, ale vè peyi Amerik Latin yo pou al chache myezèt. Jodi a nou mande. Entegrasyon entelektyèl peyi a lan espas desizyonèl peyi a. Dezyèm bagay pou n pale avèk Ariel Henry. Fen dane pase, nou konnen gen de kòb ki te ale pou kesyon apezman sosyal lan katye popilè yo, lan baz yo, lan zòn yo, lan lokalite yo. Lè nou pran Ministè Enteryè, ki te genyen 75 milya milyon de goud, nou pran minis sante a ki te genyen e 70 milyon goud lan men l pou te fè kesyon apezman sosyal. Jodi a, nou ap di te gen kach fowèt. Gon pakèt sitwayen k ap plenyen lan geto yo pa janm touche kesyon kach fowèt anndan peyi a. N ap mande fòk yo peye malere ak malerèz ke yo te mete bale lari lan peryòd fen dane yo. Jodi a nou di, PM Ariel Henry, Nou mande entegrasyon nou ankò yn fwa, san kwa, 27 janvye kap vini la nap pran lari a, nan pral fè dènye manifestasyon pou nou pale avèk Ariel Henry si revandikasyon mas popilè a, òganizasyon yo, sinyatè a, ansanm òganizasyon politik de lopozisyon pa respekte, pap gen 7 fevriye. Sou kesyon kanaval, gon pakèt atis ki kite peyi a pou kesyon ensekirite, yo ta ka siyen petisyon, yo ta ka fè de manifestasyon, Yal sendomeng yal rablablaba sou tiktok jodia nou wè kesyon kanaval lanse an nan peyi a tout ap prepare yo pou yo vin ranmase lajan nan men ministè lakilti nou di pèp la ap gade yo yap wè yo e yon lòt bagay nap konseye ariel henry si ariel henry ta konprann poul mete joseph michel mateli alias titimòn vin joure moun sou channmas pap gen kanaval si ariel ta konprann Pou l mete Mateli, ke yo endekse nan lanmò prezidan Jovenel, vin gouye Channmas, vin derespekte Liliane Pierre-Paul, vin derespekte Jean Mona, vin derespekte de sitwayen onèt anndan peyi a, p ap gen kesyon kanaval anndan peyi a. A bon antandè, salut!
Prezante devan laprès maten an pou nou denonse fenomèn ensekirite ak kidnaping lan ki kontinye ap fè dlo koule nan zye popilasyon an chak jou pi plis. Ebyen nou konstate avoka pa epanye, antreprenè pa epanye, pastè pa epanye, sendikalis pa epanye e nou konstate menm lopital ki la pou bay moun bon jan swen sante lè yo malad rive ap fèmen pòt yo pou kesyon ensekirite. Men n ap raple anndan gouvèneman sa ki la. Genyen 2 veteran doktè, youn ki se Ariel Henry, lòt la ki se Alex Lassène, antanke 2 veteran doktè, ebyen nan moman sa a, se moman sa a pou ke lopital jeneral, lopital piblik yo, ta fonksyone pi byen, ebyen olye yo fonksyone pi byen, nou wè y ap fèmen pòt yo pou ensekirite, ò, doktè sa yo pa di anyen. Olye yo pran de desizyon pou yo rezoud pwoblèm ensekirite an, ebyen nou konstate se kesyon konsèy elektoral y ap pale. Ebyen n ap di a Ariel Henry, moun ti machann yo ki konn al achte malpas pou vin revann nan kapital lan, k ap kouri pou ensekirite y ap kidnape yo, ebyen yo menm yo pa gen pwoblèm. Konsèy elektoral. Madan Sara, ki nan depateman Sid, ki nan Grandans, ki nan Nip, ki nan Sidès, ki pa ka travèse Matisan pou vin vann machandiz yo, ebyen moun sa yo, yo pa gen pwoblèm konsèy elektoral. Yo pa gen pwoblèm kanaval. Men, sa ke yo bezwen, se rezoud pwoblèm ensekirite an, ebyen pou yo ka vakye. libreman avèk aktivite komès yo. Ebyen jodi a, pa rapò a ensekirite a ki kontinye ap vale tèren, nou konstate minis jistis, minis enteryè, minis defans pa ka pran dè desizyon drastik pou konbat ensekirite a, malgre lavi chè. K ap ravaje popilasyon an. Pwodui ekspire ap vann toupatou, nan mache yo, nan boutik, nan magazen, nan makèt. Pwodui ap vann, ekspire ap vann toupatou nan peyi an. Ebyen ministè komès ki ta dwe la pou mete yon sistèm de kontwol pou kontwole ki tip de pwodui pèp ayisyen ap konsome, ebyen li fayi a misyon l. Ebyen nan sans sa a. Ansanm de pati ak òganizasyon politik opozisyon yo mande a Ariel Henry il fo ke gen chanjman kabinè ministeryèl ki fèt. Nou mande revokasyon minis komès la ki se Ricarde Saint Jean. Nou mande revokasyon minis enteryè a ki se Litz Quitel. Nou mande revokasyon minis jistis lan ki se Bertho Dorcé, nou mande revokasyon Enold Joseph e nou mande revokasyon minis sante piblik lan, ti granmoun sa ki pa travay de konsè avèk ministè de lenteryè, ebyen pou ta gade, pou ta verifye, pou ta kontwole ki tip de pwodui popilasyon ap konsome sou mache lokal la. E n ap mande tou, nan kad menm aplikasyon Akò 11 septanm 2021 an, il fò ke gen chanjman le pli vit ke posib ki fèt o nivo kolektivite teritoryal yo, ikonpri o nivo delegasyon depatmantal yo. Ebyen n ap di a Ariel Henry, malè a Ariel Henry! Si l pa respekte akò 11 septanm nan, si l pa kontinye respekte akò a, ebyen se sa k fè lansanm de pati ak òganizasyon politik opozisyon an envite popilasyon an nan kokennchenn manifestasyon jouka jedi 25 janvye 2022 an k ap kòmanse sou plas konstitisyon an Channmas. A 10 zè nan maten, pou n al bout Miso, douvan lokal PM Ariel Henry an, pou n al kontinye mande Ariel Henry respekte akò 11 septanm nan alalèt. Dans le cas contraire, ebyen sa k pral pase 7 fevriye 2022 an?

Nou menm nan ansanm dè pati ak òganizasyon politik nasyonal yo atravè tout 10 depatman peyi a, nou salye laprès pale, ekrit e televize plis près an liy yo esepsyonèlman. Ansanm dè pati ak òganizasyon politik remèsye popilas remèsye laprès pale, ekrit e televize. Remèsye popilasyon an ki te reponn prezan nan manifestasyon 19 janvye 2022 a, ki te rann manifestasyon sa a te yon reyisit total kapital. Se nan sans sa a, n ap fè remak ke popilasyon an toujou nan pwoblèm. Ensekirite toujou nan pwoblèm grangou toujou nan pwoblèm kidnapin nan toujou toujou nan pwoblèm chomaj la toujou se nan sans sa nou di nou ap gade avèk de nawè nou nou wè dwa popilasyon an vyole chak jou anplis se sak fè nou menm nan ansanm dè pati Ak òganizasyon yo ki atravè tout 10 depatman peyi a, nou akwoche ak revandikasyon popilè yo. Lè n di nou akwoche avèk revandikasyon popilè yo, ki sa n vle di? Jodi a nou remake popilasyon an si pou l manje se nan liks li ye. Nou remake pou popilasyon an travay, fò gen farin. Fò gen marenn. Nou remake pou popilasyon lwin lojman sosyo, popilasyon k ap dòmi channmas, k ap dòmi nan sant kafou, k ap dòmi anba pye bwa, se kaskèt chinwa. Jodi a nou di pou lasante menm, dwa a lasante ke tout moun ta dwe gen nan peyi a, jodi a menm lopital leta yo ap fèmen pou yon kesyon se ensekirite. Jodi a nou di popilasyon dwe gen dwa pou l viv alèz. Men jodi a nou wè nan kesyon kidnapin, nan kesyon moun ap touye moun, nan kesyon moun ap boule moun, popilasyon an pa alèz e malgre l ta gen yon dwa pou sa. Jodi a nou menm nan ansanm de pati ak òganizasyon politik yo, Nou apwoche nou bò akò 11 septanm 2021 an, se sa k fè, nou menm ki te siyen akò a, nou di e, nou pa t bay Ariel Henry yon kat blanch, gouvènman Ariel Henry a, nou pa t ba l yon kat blanch pou l te vin la pou l ap vin regle zafè pèsonèl li sou bout tè papa Dessalines nan. Se nan sans sa a, nou menm nan ansanm dè pati avèk òganizasyon atravè tout 10 depatman peyi a, nou kanpe nan kafou a, nan tout kafou ki gen nan peyi a, n ap gade ni sa k ap moute, n ap gade ni sa k ap desann, nou di Ariel Henry, fòk popilasyon an, nan minit kote n ap pale a la, li kapab rale yon souf, nan kesyon sekirite, nan kesyon kidnapin, nan kesyon lavi chè, nan kesyon pa ka manje, nan kesyon pa ka dòmi nan kay, nou di fòk popilasyon an alon souf. Se sa k fè nou di Ariel Henry fòk li respekte akò a pou n kapab ansanm. Chèche yon konsansis ak tout fòs viv nasyon an pou nou kapab jwenn ansanm bon jan amonizasyon pou n chanje peyi a pou peyi a sou lòt ray de devlopman. Mèsi laprès pale epi leta pale.